Ok non di w bonjou, bonswa, se emisyon an Pale San Limit ki antre lakay ou. Alò, nou vin prezante w Pale San Limit se yon Emisyon kote ou kapab pale tout sa ke ou vle e tout sa ke ou gen bezwen, tout sa ou vle di. Alò emisyon sa jodi a ap kòmanse, avan nou kòmanse m mande w pou ou pase abòne avèk chanèl Production JMF lan dekwa pou pa pèdi anyen. Epi tou, sou chanèl sa, n ap gen plizyè lòt bagay, gen 2 bèl feyton sou chanèl la ki se, Lanmou avèg plis e Yon jou l ap jou. Alò se konsa emisyon antre lakay ou jodi an nap diw mèsi paske ou branche nou nap tounen toutalè aprè yon ti poz. Nou resalye nou ankò nou di nou bonjou bonswa sa pral depan nan lè wap gade emisyon an sa pral depan nan lè ou chita. Ou pran ti chèz ou pou tande emisyon an. Alò, emisyon jodi a l ap kòmanse avèk yon grenn mizik. M ap kòmanse l avèk yon mizik. Pa bliye nan emisyon sa nou pral gen plizyè atis, aktè, envite pou vin pale de yo menm, pou vin pale de tèt yo, pou nou poze yo dè kesyon san limit, paske se emisyon san limit li ye. Men, avan nou envite aktè yo, m te vle fè emisyon sa a avèk yon mizik. Pafwa, atis la konn fè yon mizik ou menm Ou konn jis tande misk la pou tande men w pa tande mesaj ki pase anndan mizik lan. Se pou sa e Gazman Koulè avèk Disip fè yon mizik ki se pa kritike m, pa kondane m. So, se yon mizik mwen menm m te pran tout tan m pou m tande, m konn pran tout tan m pou m tande, pou m pou m pran sa k anndan mizik la, pou m pran pawòl yo, pou m pran bagay ki enpòtan yo. Ebyen, jodi a la, m pral chita ansanm avèk ou pou m ede w konprann mizik sa a, si ou potko konprann li. E menm si ou te konprann li, vin chita ansanm avèk mwen petèt gen yon bagay ou gentan pa t fin konprann ladan l, ebyen, w a fin konprann li. Emisyon sa a la pou l kale je w, pou l ouvri lespri w, pou l agrandi lespri w. Ebyen oke, men mizik mwen menm mwen renmen anpil sou albòm sa a ki te Disip, m pa sonje nan ki e, nan ki dat, nan ki ane albòm sa a, m pa sonje, so se mizik la mwen sonje.

Sa vle di, ou ka wè yon moun ap viv yon fason, oubyen moun nan fè yon bagay ou pa konnen l. Men kounya la ou menm wal jije l san w pa menm konn kisa moun nan genyen, de ki prevans, de ki mannigans, e jan moun yo konn di l lan, pou ki rezon yon moun aji tèl fason ou tèl fason, epi ou menm ou tou chita wap kondane l, moun sa, wap kondane l, epi ou kondane moun lan san ou pa menm konn rezon ki koz li aji fason sa. Mezanmi, mizik sa gen yon pakèt bèl mesaj ladan l.

Pi mal la, ki pi move moun nan, li menm ki gen pi bon kè. Alò, tande sa atis lan di w la, Li, li konnen li inosan e li gen rezon. Men, menm moun ki koupab yo, moun ki fè mal la, moun ki fè, ki, ki kreye pwoblèm nan, moun ki kreye divizyon an, li mande gras pou yo. Sa vle di, moun ou te panse ki pi mal la, ki gen pi move kè a, epoutan se moun sa ki pi bon moun. Mezanmi, fè trèzatansyon avan nou jije. Atis pale.

Bèl pawòl pa vle di verite mezanmi. Yon bèl pawòl, moun nan gen dwa chwazi di w tout sa ki pou fè w plezi men l pa janm ba w youn nan verite. Li jis di w sa w anvi tande a. E menm jan gen gason k ap koze avèk yon fi, li ka di fi a cheri m renmen w plis pase m, pase m deje nan tèt mwen, manti. Se bèl pawòl sa yo rele. Mezanmi bwè mizik sa poutèt sa map retounen grenn pawòl sa atis la di a la sa son pakèt bagay li ye hein nap nou pral reobsève grenn mizik grenn pawòl sa ki anndan mizik la poun wè ki valè e feeling mizik sa gen anndan.

Pa tout pawòl ki vle di verite vre mezanmi. Fòk ou ka detèmine, ou menm k ap tande a baz. Fòk ou gen konsyans, fòk ou gen kran, fòk ou gen en matirite, fòk ou gen kapasite pou w konnen e sa k verite avèk on lè on moun ap voye moute, ap vle pase pou pi bon, on moun ki vle fè e desann kapasite on lòt on moun pou ka moute kapasite pa l, desann kapasite yon lòt pou l ka moun. Fòk nou trè pridan sitou nou menm k ap obsève ok. Manman! Sa se moman plezi a. Pa bliye se animatè pa w la ki avè w la Tchèmèf Production ki sou bèl chanèl li a ki se Production JMF mwen di w pase abòne e like li, kòmante, pataje l, envite fanmi w avèk zanmi w. Vin abone avek chanel la, sa pap etire anyen sou ou, se yon sèvis wap rann mwen, wap rann tèt ou, yon sèvis avek moun wap envite abone paske bèl pawòl ki pral gen sou bagay sa, sou chanel sa pral efase anpil tristès, anpil pwoblèm ki pral rekonfòte anpil moun ok. Hello Haiti cheri, bsonjou anpil wi. Laplèn, Tomazo, Haha, Douya bèl bèl cheri, Kwadèboukè, sa k ap fèt?

Se pa fòt mwen si mwen male. Sa pa konnen pi gran pase. Mwen pito jodi a fache. Olye demen kriye san fyète.
Talè, talè, talè, talè. Sa mande yon refleksyon. Atansyon, fò nou trè pridan nan sans sa. Pito jodi a ou fache ke demen se pou w kriye san rete. M pito fache a. Paske gen de bagay k ap pase w yon kote e pou w ka fè moun plezi ou oblije pran kè ou rete. Men atansyon! Moun sa w pral fè plezi a li menm, Si ou t soti kòw kote w ye a li pral fache men depi ou rete kote l kote w ye a pou w ka fè l plezi a pa bliye demen se vle se kriye l pral kriye mwen m pito moun nan fache ke l kriye san rete bon pawòl atis pam bon bon bon fon ti tounen mizik la mezanmi pou n ka konprann bagay la pase sa gen de bagay atis la pale gen de bagay atis la pale mezanmi fòn pran san nou pou n tande mizik yo pou n admire mizik yo.

Manti avèk verite yo gen menm sinyati. Yo se pitit menm papa, menm manman. Sa vle di, pa gen youn ki mache kite lòt. Yo se marasa yo ye. Yo fèt nan menm moman, yo sòti ansanm kote yo t ap sòti a. Mezanmi, fò nou trè pridan. E verite a manti. Sanble tèt koupe se marasa yo ye. Se koupe tèt verite mete tèt manti, koupe tèt manti mete tèt verite. W ap toujou wè yon sèl bagay. Men sofke. Pou w ka diferansye yo, se avèk anpil pasyans, anpil detèminasyon, avèk anpil konpreyansyon pou w kapab wè ki sa k verite avèk ki sa k manti. Ap gen yon bagay ki make yo kanmenm wi, trè pwochènman n ap konnen. Ret branche. Gwo pawòl!

Nou panse m pat konn danse. Alò nou di moun yo tout moun ki tap gade nou la nou di nou mèsi paske nou te pran san nou pou nou te tande mizik la ansanm avèk mwen epi pandan m tap pale enpe de mizik la. Mezanmi fò nou trè trè trè trè trè pridan. Nan moman yon moun vin rakonte nou yon bagay de yon lòt moun, pafwa moun ki vin rakonte nou an se pou pi bon l bezwen pase paske li vle fè w kwè nan li. Men, tout sa l ap di w yo pa gen youn nan yo ki verite, tout se bèl pawòl. Fòk nou ka konprann bèl pawòl avèk verite. Ebyen, se poutèt sa, jodi an, mwen menm mwen vin chita anfas nou la pou m rakonte nou. pou m fè nou konprann grenn mizik sa Gazman fè a e pou m fè nou konprann tou se pa tout pawòl yon moun di non pou nou kouri aji paske l gen dwa bèl li pa verite e pa bliye se animatè pa w la GMF Production ki lan ansanm avèk ou e n ap di w yon bèl mèsi yon gran mèsi yon pakèt mèsi yon laj mèsi paske ou te aksepte chita tande mizik la ansanm avèk nou ok pou n fè yon rale de mizik la se kisa li ye Gazman li menm? Pafwa m pa konnen si se yon istwa vrè oubyen si se yon istwa envante. Si se yon istwa vrè, ki konnen Gazman te jwenn avèk pa l. Si se yon istwa envante, Gazman ou chache lwen. Poukisa Gazman chache lwen oubyen poukisa l te jwenn ansanm avèk pa l? Men rezon an. E anpil nan nou k ap gade m la, nou an sibi de sa deja. Pafwa, nou konn ap viv menm kote avèk yon moun. oubyen nan menm andwa ou nan menm zòn jan nou kapab di l lan so epi moun sa li menm li se yon trèt makiye pafwa li konn wè ou byen avèk yon moun epi li rele moun nan li bay yon chay yon pakèt yon bann pawòl sou ou epoutan ke ou pa menm konnen menm moun sa menm ki pa konn aji ki pa konn jije e ki pa konn obsève. Li nèk tou leve pou gran mesi ou byen l rayi w ou byen l vin fè kontra avè w janm dwe konn sa l vin fè zen avè w pou gran mesi paske bagay sa yo ki pa li a ou pa konnen yo ditou e ou pa konnen yo mezanmi sa se yon gwo leson mizik sa gen ladan l si se sibi Gazman te sibi sa li se li gen li te pran anpil bagay si son istwa envante m toujou di nou sa m ap di l Gran respè pou li paske lè envante yon istwa konsa ki se pa yon ti istwa piti, petèt Gazman gen dwa fè mizik la, li pat fin konnen si mizik la tap fè enpak konsa sou tout moun. Gazman respè pou ou e mwen remèsye w anpil poutèt mizik sa. Se yon mizik ki make m anpil, depi m lakay mwen m pap fè anyen se mizik sa m tande. Mezanmi ou menm ki genyen frè w, sè w. Par kont ou gen dwa alèz avèk frè w, ou gen dwa alèz avèk sè w. Epoutan gen yon moun ki pa vle wè relasyon an, li gen dwa yon frè ou tou, li gen dwa yon matant ou, li gen dwa yon kouzin ou, so ki pa vle wè relasyon an epi li vin lage w nan divizyon avèk frè w la oubyen ak kouzin ou a nenpòt moun ke ou alèz anpil. Plizyè zanmi konn byen m ka alèz avèk youn plis epi lòt la gen youn nan yo ki pa kontan paske se avèk Sa a mwen alèz li se pi sa a menm vini li di men sa lòt la di men sa lòt la di men sa w tande a tou zen pete ou menm ou pa zanmi moun nan pou granmesi paske moun nan pa konn anyen anyen anyen anyen ak nan nan sa y ap di a alò mwen di nou pa fè tèt cho toujou ret poze pou nou pa pran nan move kou alò se te yon gran plezi ke m te avèk nou nou pa t ka kenbe w plis. Pwochèn fwa, ou byen ap gen yon atis envite, ou byen ap gen yon mizik. Nou gen, nou pale de lanmou tou. Men, m pa t vle pale de lanmou, m te vle konsyantize nou sou grenn mizik sa. Ebyen, ok. Pa bliye abòne avèk chanèl la ki se Production JMF pou w pa rate okenn nan emisyon sa a ditou. Pa rate oken anyen nan emisyon sa a. Epitou pou w pa rate feyton yo. Nou gen 2 feyton sou chanèl la ki se. lanmou avèg epi yon jou lap jou mezanmi.